Jodi a m pral prezante nou yon strateji ke tout etidyan m yo konnen trè byen. Men m panse anpil nan etidyan m yo ka di Coach poukisa w deside vin pataje strateji sa a sou rezo yo gratis? Premyèman se paske kominote m ap kreye a se pou tout Ayisyen. Se pa tout moun ki gen 500 oubyen 600 dola pou yo antre nan yon fòmasyon, se pa tout moun ki ki genyen kondisyon pou yo peye yon yon fòmasyon coaching. Donk m pa m pa garanti tout moun m ap M ap toujou disponib pou m ba yo tout sipò lan sa yo bezwen paske mwen menm m gen vi pèsonèl mwen. Men nan kapasite, nan ti tan Bondye ban mwen an, m ap pataje sa m ka pataje ak yo. Se bi live nou an jodi a. Se pataje yon strateji ak nou ki senp, ki ka pèmèt nou kòmanse entwodui oubyen konprann mache a. Kisa strateji sa a ye? Pa bliye lè n ap gade yon, lè n ap gade yon chandelye oubyen yon, yon graf, nou kapab remake graf la li fèt avèk 2 bouji. Si n gade la pa egzanp, n ap wè sa se yon graf.

Majorite tredè itilize platfòm TradingView a. Son platfòm ke ou ka gen yon kont sou li, ou ka gen aksè a graf la gratis. Men gen kèk opsyon pou genyen yo fòk ou gen yon plan ki peyan. Men li pa nesesè pou gen yon plan ki peyan ok. Donk strateji m pral montre nou an, non sèlman nap vini sou TradingView pou nou kapab bèkteste li e nou chak etap nou wè nan Pati teyori m pral eksplike nou nan prezantasyon an nap vin gade l sou graf la osi. Se bon? Ok nou a 39 moun, se kòrèk. Nice! Ok. Se. Strateji sa nòmalman l baze sou yon sèl grenn bouji. Ou pa bezwen 2, ou pa bezwen 3, ou pa bezwen 4 pou inisye analiz ou a. Pa bliye yon strateji Li se yon pwen de depa pou kapab devni yon tredè rantab. Men w pa ka rantab paske ou gen yon bon strateji. Sa pa sifi. Yon strateji, dapre mwen menm, sa m ap di a l pa angaje mache finansye a, l pa angaje tout tredè ki gen nan mache a paske chak tredè gen pwòp strateji pa yo oubyen chak tredè gen stil yo, gen fason yo konprann mache. Daprè mwen menm, yon strateji, kit li bon, kit li efikas, li pa ka depase plis ke 25 pousan nan reyisit ou kòm tredè. Ou ka di, Coach, e rès pousantaj la, ki sa l ye? Dabò pou rantab an trading, se yon pwosesis. Se yon ansanm de bagay w ap mete ansanm. Strateji sa m ap eksplike n la a pa ka pèmèt nou rantab oubyen viv de trading. Sa a dwe klè nan lespri n. Pakont, strateji sa a ka sifi pou nou rantab si. tout lòt kondisyon yo respekte. M espere n konprann sa m di a wi. Nou pa ka baze sou strateji sa a pandan tout lòt kondisyon ki dwe respekte yo pa respekte epi n panse n pral rantab nan mache a. Se fo. Pa kont, strateji sa a ka sifi pou nou rantab si tout fwa lòt kondisyon yo respekte. Ok? Men sa. M di nou, strateji l vo anviwon 25 pousan nan reyisit nou kòm tredè. 75 pousan an, se anpil lòt bagay ke m p ap pale jodi a nan videyo a. nan live sa ok men nap gen poun pale sou yo trè byento janm di nou an strateji sal fòme oubyen l inisye avèk yon grenn bouji grenn bouji ki inisye la kapab yon bouji vè li kapab yon bouji wouj nan semèn sa m pibliye yon videyo kote m esplike kòman bouji yo fòme ki enfòmasyon bouji yo ban nou chak bouji wap gade li gen 4 enfòmasyon kle sa se sa nou rele anatomi de bouji lè n pale de anatomi de bouji se konpreyansyon w sou bouji yo kisa yo ba wou kòm enfòmasyon. Kòman w ka entèprete yo? Kat pati bouji yo genyen yo, m te eksplike sa, se kote yo ouvri, kote yo fème, kote ki pi wo yo t ale, kote ki pi ba yo t ale pandan peryòd, pandan time frame ou chwazi ki se dire chak bouji. An m retounen sou graf la pou m ka fè yon revizyon. Paske m renmen lè m ap eksplike yon bagay, moun ki ap tande m yo konprann li. Paske sa m ap eksplike a m p ap eksplike l pou mwen, m ap eksplike l pou moun k ap tande m oubyen k ap obsève m yo. Se rezon sa a k fè m toujou tyen aske avan m avanse, tout moun. konprann. Nòmalman sa se yon graf. Sa se yon graf de stil kendo-stik. Sa vle di, ki fòme avèk de kendo, ki fòme avèk bouji. Chak bouji wap gade la reprezante yon inite de tan pa rapò avèk time frame m chwazi a. Aktyèlman m nan yon graf, m chwazi yon time frame 2 minit. Sa vle di chak bouji m gen nan graf mwen an la gen yon dire 2 minit. Sa a dwe klè pou nou chak. Kisak fè koulè graf la, koulè bouji a rouj, kisak fè koulè bouji a vèr? Si Yon bouji inisye nan yon pri ki egal a 10, pa egzanp, nou ka wè la, si l fème nan yon pri ki pi ba ke 10, l ap gen koulè wouj. Si li fè, li fème nan yon pri ki pi wo ke kote l ouvri a, l ap gen koulè vè. Men sa, se pa konvansyon. Se mwen k defini koulè bou, koulè graf mwen an, anfèt, koulè bouji m ap gen nan graf mwen an fonksyon de ki sa mache a fè nan peryòd la. Ban m klike sou yon bouji la, m ap montre nou. Nou ka wè efektivman se mwen menm ki defini koulè yo. Tout kote k vè yo, m te ka chanje yo pou wouj.

Nou wè se yon bagay ki negatif. Men le pli souvan lè nou wè vè, nou wè se yon bagay ki plizoumwen pozitif oubyen ki pote, ki apòte kèlke choz. Men nou pap twò pale de sa paske m gen yon videyo m fè deja, m eksplike konsèp sa a ki se anatomi de bouchi. Kounye a ann retounen sou strateji nou an pou nou ka konprann. M fin eksplike nou, m fè yon rezime anfèt sou kesyon bouji. M di nou n ap bezwen yon grenn bouji pou nou kapab inisye analiz, strateji sa a. Infwa n gen grenn bouji nou an, nou kòrèk pou nou inisye Strateji oubyen pou nou inisye analiz strateji sa. Jan m te di l la bouji a ka wouj oubyen l ka vè. Se pa mwen menm, se pa ou menm k ap detèmine koulè bouji a. Men se volim, se kantite aksyon envestisè yo ap pran nan peryòd ke bouji a ap konstwi a k ap detèmine ki koulè l. Si l fèmen pi wo ke kote l te ouvri, l ap vè. Si l fèmen pi ba ke kote l te ouvri a tou, l ap wouj. Sa, se pa nou k di, detèmine l. Oke? Se sa fè la nou wè m reprezante bouji a avèk yon koulè nwa, paske l ka wouj, li ka nwa. Li se premye bouji w ap bezwen pou kapab inisye estrateji a. Kisa sa vle di? Strateji sa map prezante nou an l baze sou 3 etap. Se 3 etap senp pou kapab mete nan aplikasyon. Men pou n kòmanse, nou bezwen yon grenn bouji. Ok, nou bezwen yon grenn bouji. An n gade. Etap 1, kisa nap fè? M pral eksplike nou kisa nap gen pou nou fè lè nou fin jwenn grenn bouji nou an. Etap 2, m pral eksplike nou osi kisa nap fè lè nou fin jwenn grenn bouji nou an. Etap 3, m pral eksplike nou kisa n dwe fè. Twa etap sa yo se yo menm k ap pèmèt nou egzekite estrateji sa nan tout pwofondè l. Osi senp, nenpòt moun ki pran tan, ki pran swen pou l asiste live sa aktyèlman la, avèk tout detay m ap bay yo, ap gen kapasite nan fen pou yo kapab mete estrateji sa an aplikasyon. Premye etap, se etap ki pi enpòtan nan tout sa w ap gen pou fè nan estrateji sa. Se kisa etap sa ap di ou dwe fè? Ann gade. Dabò, sou graf w ap trade la, oubyen sou graf ou pral kòmanse analiz la, li dwe yon graf de tip candlestick. E time frame w ap chwazi a ki se inite de tan ki se dire chak grenn bouji w ap gen nan graf sa a dwe 15 minit. Ban m al sou graf la kounye a avan m eksplike avèk detay pou nou ka wè sa m ap di nou an byen. La se stil graf ki egziste sou TradingView pa egzanp. men ki egziste pou tout mache finansyè an jeneral. Sa se yon graf ki se tip de bar, se yon graf ki mwen itilize konpare avèk avèk graf kendostik la. Sa se yon graf de dwat, ok, e sa se yon graf de lin an skalye, ok. Men nou menm n ap itilize graf kendostik oubyen bouji ki se graf sa a. Time frame lan l se sa a la, ok. Nou ka wè gen yon tik, Gen segond, gen minit, gen è, gen jou, gen semèn, gen mwa, gen ane. Sa se time frame. Si m chwazi yon minit, chak bouji m ap gen nan graf mwen ap gen yon dire yon minit. Si m chwazi 2 minit, chak bouji m ap gen nan graf mwen ap gen yon dire 2 minit. Men, mwen menm, m toujou fè analiz mwen yo an fonksyon de strateji m ap itilize a. Etap. 1. Nan strateji map prezante nou an di premye bagay nap gen pou nou fè se asire nou nou nan yon graf de tip candlestick e answit mete nou nan yon time frame 15 minit ok ok m fè egzakteman sa strateji a mandem poum fè metem nan yon nan yon graf 15 minit li dim map make minimum ak maximum bougie ki fèt nan graf la, nan peryòd m ap analize a. M pral di nou apre ki peryòd, ki lè pou nou mete estrateji sa an nan aplikasyon. Yn fwa m nan 15 minit epi premye bouji m lan fòme, m ap gen, m gen yon aksyon m ap egzekite. Men atansyon, kounye a w ka poze tèt ou kesyon, w ka di, Coach, se nan ki lè m dwe mete estrateji sa an nan aplikasyon? 15 minit sa a, se, se nan ki lè m ap analize l? Tande byen sa m pral di a la, l trèzenpòtan. Strateji sa a kapab aplike nan ouvèti sesyon New York. Ki lè sesyon New York la ouvri? Sesyon New York la ouvri 5 su 7 dimanch swa epi l fèmen vandredi swa. Si w ap trede nan sesyon New York la, w ap tann li 9 è 30 pou sesyon New York la kapab ouvri. Li ouvri nan maten. Nevè trant. Yn fwa sesyon Nouyòk la ouvri, wa mete w lontan frèm 15 minit, wap nan yon graf de tip kendostik. Nevè trant pou nevè karannsenk, nap gen premye bouji nou an kap fòme, paske nou nan yon time frèm 15 minit, de nevè trant a nevè karannsenk sa fè deja 15 minit. Nap gen premye grenn bouji nou an kap fòme totalman. Yn fwa nou gen premye grenn bouji nou an ki fòme totalman, kisa nap gen pou nou fè? N ap make minimòm li, n ap make maksimòm li. Men atansyon, nevè trant m ap pale a se nan lè Ayiti a, lè Nouyòk. Si ou menm k ap gade layv la ou ta twouve an Frans, Brezil, Chili oubyen nan yon rejyon kote lè rejyon w ye a pa menm lè avèk Ayiti, asire w ke ou konprann sa m ap eksplike la a, sesyon Nouyòk la m ap pale a se nan lè Ayiti a. M panse ou mèt nenpòt kote ou ye sou latè, si w gen kapasite pou w tande m la paske m ap pale kreyòl. Ou se Ayisyen, sa vle di ou konekte a Ayiti. Ou konnen lè Ayiti a byen. Ok. Yn fwa ou fini make maksimòm, minimòm premye bouji ki fèt nan sesyon New York la, ou k fini avèk etap 1 an. Men strateji sa a, ou ka aplike l sou Forex, ki se yon mache. Ou ka aplike l sou kriptomonè, ki se yon lòt mache. Ou ka aplike l sou Futures, ki se yon mache. Ou ka aplike l sou endis bousye yo. Donk ou ka aplike l sou nenpòt mache. Depi w ka gen aksè avèk yon graf de tip kendo-stik, ou ka aplike estrateji sa. Sa se etap 1 an. Nou fini avèk etap 1 an. Kounye a, ann al sou graf nou an pou nou fè similasyon etap 1 an. Konsidere la a, m nan yon time frame 15 minit. M ap fè yon replay pou nou kapab ale nan nan dat ki te 3 novanm 2025. Ok? M ap mete m a 9 è 30. Ok? Sa se yon similasyon. Ok? Yon replay nan mache a. Mete m nan nevè trant, boom. Nevè trant, m ap gen premye grenn bouji nan sesyon an. La n ka wè m gen nevè kenz, m manke premye bouji a. Ban m play pou m ka gen premye bouji a. Vwala, sa se premye bouji a. Infwa premye bouji a tèmine, kisa m ap gen pou m fè? Dapre etap 1 an, si nou t ap swiv mwen byen, li di m ap make maksimòm premye bouji a, epi m ap make minimòm premye bouji a. Ok? Infwa m fin make maksimòm e minimòm premye bouji a, m fini avèk etap 1 an. Kounye a, ann pase nan prezantasyon pou n ka wè ki sa l di pou m fè nan etap 2 a. Etap 1 an tèmine. Etap 2, Mèt. Etap 2 a, se ki sa m ap gen pou m fè? Ann gade. Etap 2 a, Yn fwa m tèmine avèk etap 1 an, m ap chèche yon cassure, oubyen yon breakout, nou ka di l konsa, sou sou yon time frame 5 minit. Kòman? Lè m sou yon time frame 15 minit, chak 15 minit map gen yon grenn bouji. Men grenn bouji m genyen sou 15 minit lan si m desann nan yon time frame 5 minit, map vin gen 3 bouji. Paske anndan 15, m gen 3 5. Ok? Donk, yn fwa m desann nan yon time frame 5 minit, map vin genyen l nan fason sa. Se kòmsi map genyen 3 bouji pa rapò a grenn bouji m te gen avan an. Si n gade nan etap 2 a, n te gen, nan etap 1 an n te gen yon grenn bouji, enben la l vin transfòme an 3 bouji, Paske, m vin desann nan yon time frame 5 minit. Ann pase sou graf la pou n ka mete sa an pratik pou n ka wè. Sa se yon grenn bouji n gen nan etap 1 an. Etap 2 a di n ap pase nan yon time frame 5 minit. Ok, n wè, m chanje l pou 5 minit. Efektivman m gen 1, 2, 3 bouji. Paske anndan 15, m gen 3 5. Difè ke m mete m nan yon time frame 5 minit, li divize 15 lan pa 5 ki ap vin ban m 3 bouji. Chak bouji kounye a vin gen yon dire 5 minit. Pati sa a klè pou nou. Ok. Ann ale sou prezantasyon an kounye a. L di, Yn fwa m fin nan time frame 5 minit, m ap tann yon kasu. M ap chèche yon kasu. Kasu m ap chèche a ka fèt a la ros, li ka fèt a la bès. M ba l zoom pou n ka wè pi byen. Li ka fèt a la ros oubyen l ka fèt a la bès. Tande byen wi. Nan egzanp sa kounye a la nou wè kasu a li fèt a la ros. Kisa kasye a vle di? Kotem te make maximum lan fok li kasel pou lal pi wo. E se pa mèch bouji a ki dwe al pi wo non, se kò bouji a o konplè. Paske si mèch la ale epi kò a retounen l vin fèmen a lenteryè zòn m te make minimum ak maximum lan, m pa ka pale de kasye. M te ka pale de yon retès oubyen m te ka pale de yon de yon de yon de yon sòti men l pa yon kasye dan le sans ki valide. Paske pou l valide fok li fème an deyò de kote l kase a. Ok donk li ka li kapab fèl ala ros sa vle di li ka fèl anlè la li te ka fèl ala bès tou li te ka fèl anba li te ka kase nan pati minimòm lan men ann konsiderel kase nenpòt kote paske paske kotel pral kase a pa depan de mwen menm li pa depan de ou menm li depan de konpòtman mache a nan moman an e konpòtman mache a gen aksè avèk kisa envestisè yo ap fè sou mache a m vle pati sa a klè pou nou kounya ann gade sou graf nou an pati 2 a poul kapab valide.

Premye bouji sa a montre n casu a prèske fèt. Men gen de gen de moun ki pap konsidere l kòm yon casu paske l tonbe egzakteman nan nan lin minimòm m te make a. Men sa a li klèman la se yon casu. Ok? Donk, nou byen nou nou bèl e byen tèmine avèk etap 2 a mentnan. Kounye a kisa estrateji a di nou ap fè pou nou kapab pousuiv? N ap pase nan etap 3. Etap 3 a di kisa? Etap 3 a di, in fwa etap 2 a tèmine, Nou prale sou yon graf, nou prale sou yon time frame yon minit. Epi n ap pran pozisyon sou yon retounman, sou yon retès oubyen yon poubak. Malerezman, m poko pale kisa yon poubak ye nan videyo m fè pou nou deja. Men m ap gen videyo m ap vin prezante nou pou m eksplike nou kisa yon poubak ye, kòman poubak la fonksyone. E sa pral pèmèt nou pi byen konprann sa m ap eksplike nou la. Men m ap eseye eksplike n la nan yon langaj ki senp, ki trè bazik. ki trè familye pou nou ka konprann. Si nou pa konprann, fè m konnen. Men ap m pral pran yon ti tan apre pou m ka gade tchat la pou m ka wè èske n konprann byen, èske m dwe repran sa m eksplike deja yo, èske m dwe pouswiv. Ok, men kite m finalize 3 etap yo dabò. Etap 3 a, ki se etap nou ye aktyèlman, li di nou nou pral mete n sou yon graf yon minit. Sa vle di olye n rete nan 5 minit nou te ye pandan kasu a fèt la, n ap pase, n ap pase nan yon, nan yon, nan yon time frame yon minit. Ok m jis ap gade yon kòmantè dezole ok donk map map m prale sou graf mwen konnya ok li dim map pase lontan frèm yon minit ok m metem nan yon minit kisa map tann poum ka pran pozisyon li dim map tann yon retès kisa retès la vle di retès la tap vle di kisa pandan l fè cash u a l monte m dwe tann li fon ti desann ki kote lap desann kotem te make maksimòm av avan an padon Si se anlè l te fè kasu a, m dwe tann li retounen sou li. Paske sa ki te yon rezistans alepòk oubyen avan, yon rezistans paske l t ap reziste avèk pri aktif la, men pri aktif la kase l, li vin fèmen anlè l, nou vin, li vin, li vin, li vin, se sa fè nou pale de yon kasu. Difèke se yon kasu, si l retounen sou li kounye a, kote k te yon rezistans avan ap vin vire yon sipò, paske kounye a l ap vin sipòte pri a. E se sa nap tann pou nou di nou gen yon retes. Ann gade pou n wè. Li dwe fè sa la. Li dwe retounen sou pati sa la epi lè l retounen nap tann sa nou rele yon evèdman dantre ki se yon konfimasyon dantre pou nou ka pran pozisyon. E in fwa n pran pozisyon an nou ka aji de fason. Nan mete stop loss nou. Stop loss se yon kantite maksimòm nou ka deside di ok si analiz m fè a ale kont mwen m pa vle pèdi plis ke kantite kòb sa a. Se sa nou rele stop Lòs, sa vle di kanpe. Kanpe pèd la, m pa vle pèdi plis ke kantite sa a w ap pèdi a. Men take profit a se sa nou rele pran gen an. Sa vle di, si li rive nan yon kantite gen pa rapò a operasyon m pran, m di ok, pran pwofi a pou mwen. Ou mèt soti nan pozisyon an, m pa vle kontinye. Wè m pral eksplike sa, m poko ap pran kesyon yo men m pral eksplike si l fè retest la l al pi ba. Trè byen, s on bèl kesyon. Men m pral eksplike sa. Ok. Donk, sa se konpòtman n ap tann pou nou pran pozisyon. Men atansyon, si nou ap trede estrateji sa nan ouvèti sesyon Nouyòk la ki kòmanse a nevè trant, si l onzè nou pa jwenn konfimasyon pou nou pran pozisyon, estrateji sa pa valab ankò pou jounen an. Coach, si m pa jwenn li nan sesyon Nouyòk, sa vle di m pa ka trade pou jounen an ankò? Nan sesyon Nouyòk la, ou pa ka trade ankò pou jounen an. Si toutfwa w vle trade yon lòt sesyon, ou ka trade estrateji sa nan sesyon Lond. 3 zè di maten pou 5 è di maten. Tande byen wi, w ap bezwen 2 zè de tan sèlman nan sesyon Lond pou trede strateji sa. Si pandan 2 zè de tan sa ou pa jwenn konfimasyon pou pran pozisyon, ou soti sou mache a. E se sa n rele disiplin nan tradin. Si tout fwa w pa disipline kòm tredè, se kòve w ap fè. Nan lè de Frans, se 3 zè 30 dan laprè midi. 15 zè 30 ok pou moun ki mande m sa kounya la ok donk sesyon New York la se 15 zè 30 nan lè frans la men pou sesyon Lond lan li menm se nan maten lap ye pou ou nan lè frans 3 zè di maten nan lè ayiti a nan lè la frans lan lap m pa raple m egzakteman kilè men se nan maten lap ye pou ou ok donk si kounya m ale sou graf mwen m al gade pa etap 3 gade pou nou wè lè m mete m nan yon minit kasiyate la talè eske n pa wè retès la fèt la. Ann gade byen wi. Eske n pa wè retès la fè? Eske l pa retounen la? Li retounen efektivman nan rejyon sa la, epi boom! Sa se yon evèdman ki konfime m se desann l ap kontinye desann. Sa vle di la a, m gen yon konfimasyon si m ap pran yon pozisyon pou m ta pran pozisyon. Men nou pral retounen sou pati sa a aprè pou n ka pran pozisyon an, epi m pral montre nou rezilta pozisyon an. La a nou le 3 novanm 2025. E aprè nou pral fon lòt tès nan 4 novanm, sim gen tan devanm toujou map fèl nan 5 novanm, 6 novanm jiskaske nou wè strateji sa a se pa yon strateji ki ka fè w milyonè di jou o landmen, men janm te di l talè a se yon strateji si tout fwa w konprann byen ou aplike l kòrèkteman ou sipoze ka trade de fason otonòm. Men sa pa sifi pou w rich oubyen pou w viv de trading. Trading se yon pwofesyon. M pa t ap janm ka fè yon grenn videyo pou m prezante w yon ti yon strateji senp epi m di w al rich. Si yon moun vin ofri w sa a avèk konviksyon pou w rich oubyen avèk fo rèv, di l se manti, di l se pa verite. M pa la pou m di w sa ki pral pèmèt ou dekouraje. M la pou m di w sa ki pral pèmèt ou avanse avèk presizyon. Trading se yon pwosesis, se yon pwofesyon, se yon destinasyon pou vin gen mwayen si w metrize tout etap yo. Ok, kounye a ann retounen sou prezantasyon. La, m eksplike n 3 etap ki genyen nan strateji a, pa gen anyen anplis. Sa ki gen anplis, m pral eksplike nou, retès la pa toujou fèt jan nou vle l la. Olye de retès, gen lòt fason l ka konpòte l. Paske mache a se pa nou menm ki deside kòman l ap konpòte l. Se an fonksyon de volim, se an fonksyon de news, se an fonksyon de tout sa ki kapab gen enpak sou envestisè yo k ap fè yo reyaji. Men 3 etap yo pou n ka rezime 3 etap ki genyen nan strateji a. Premye etap la nou pale de maksimòm ak minimòm premye bouji 15 minit nan sesyon an. Li ka yon bouji wouj, li ka yon bouji vèt. Nou make maksimòm li e n make minimòm li. Osi senp ke sa. Yn fwa n fè sa, n fini avèk etap 1 an. Dezyèm etap la se desann nan yon time frame 5 minit pou n kapab chèche yon kasye. Yn fwa n jwenn kasye a, nou fini avèk etap 2 a, n pase nan etap 3. Etap 3 a se etap final kote nou mete nou nan yon time frame yon minit pou nou kapab chèche yon retest pa rapò a kote l te fè kasye a. Si l te fè l anlè, n ap chèche l nan fason n ap gade nan imaj ki sou ekran m lan la a. Men si l te fè l anba, n ap chèche l anba, kòm m pral montre nou talè nan, nan, nan bèktès oubyen nan, e, replay n ap fè a. Kounye a la, gen de moun ki pral di, Coach, e si li pa fè retès la? Ou e si l fè retès la epi l pike desann? Gen twa tip de konfimasyon ou ka itilize pou antre nan strateji sa a. Se yon ka si. Se yon kasur, sa nou rele kase nivo a, oubyen yon breakout, se lè pri a kase yon nivo enpòtan ak fòs, epi bouji a fèmen pi wo pase nivo l kase a. Pa egzanp, isi a la, m gen yon nivo, epi kasur a fèt, bouji a, sa vle di kò bouji a, fèmen pi wo. Difè ke kò bouji a fèmen pi wo, la n gen yon kasur ki valid. Premye fason w ka pran pozisyon nan strateji sa a, ou ka deside di depi l fè kasur a m ap tou antre nan pozisyon an. Men si w antre nan pozisyon an lè l fè kache a, padon. Ban, ban m pran yon makè pou m ka montre nou. Ban m pran yon makè pou m ka montre nou sa m ap eksplike la yo byen. Ok, ban m yon segond. Ok, vwala. Men ki sa m vle eksplike n la a. Si, ok, si li fè kache a nan zòn sa la, gen de moun ki ka di, Coach, m ap tou antre nan pozisyon an otomatikman, bouji a fèmen la. Ou pa gen pwoblèm, ou ka antre. Men atansyon, atansyon, wè m pran tan m pou m di atansyon an. Si ou antre pandan bouji a fèmen nan rejyon sa la, sa se kote ou antre a, stop loss ou a dwe plase egzakteman nan minimòm bouji sa la. Si ou antre nan fason sa, ou genyen 60 pou san pwobablite, 60 pou san, ki se yon pwobablite m pa rekòmande pou pran pozisyon ak li. Ok, si ou antre nan fason sa, w ap gen 60 pou san pwobablite. Si. Ou antre nan fason sa. Wè m repete l plizyè fwa. Sa se premye fason w ka antre. Dezyèm fason, se tann yon retès. Sa se fason ki pi sèten an oubyen ke mwen menm m pi renmen. Poukisa? Paske fason sa a ba w anviwon 75 pousan de pwobablite pou soti ganyan nan pozisyon an. 75 pousan. Ok? 75 pousan. Kòman l fonksyone li menm? Otomatikman kas yo a fèt, ou tann retès la,

epi l fòme yon ti sipò, m te eksplike ti sipò a dènyèman nan videyo m te fè a, nan rejyon sa la ok, donk la ou ka pran pozisyon w lan la, stop loss ou ap plase nan minimòm bouji a la epi w ap chèche yon rasyo 1 pa 2, si w riske 100 dola lan rejyon sa la, parapò a kote w met stop loss ou a w ap chèche 200 dola, sa vle di chak fwa w riske 1, ou chèche 2 fwa sa w riske a, nou di sa a se yon risk reward 1 pa 2 ok, m espere pati sa a n konprann li byen, donk pozisyon w ap pran l sou bouji sa a, se li menm ki retest la. Li fè retounman an la, ou pran pozisyon an la, epi take profit la ap ap de fwa sa w ap riske a la paske stop loss ou a ap nan rejyon sa. Sa se dezyèm fason ou ka pran pozisyon nan strateji sa. Ann al gade kounye a twazyèm fason. Twazyèm fason an se sa nou rele chanjman de direksyon. Se yon ranvèsman. Gon e gon gon gon moun sou live la ki te mande m sa talè a. E si l fè cash u a epi se antre l antre? Efektivman l ka fè cash u a epi se antre l antre. Paske se pa ou k ap detèmine sa l dwe fè. Men w dwe prepare nenpòt sa l fè pou kapab pran pozisyon. La a nou wè li fè kasu a, nou menm nou t ap tann retès la la, epi yn fwa retès la fini, kisa m di nou t ap tann, fò nou jwenn yon evènman dantre ki ta ki te ka elimine bouji bouji sa a la k vin anvan an totalman. Men èske se ka sa? Èske l prezante la a? Non, li pa elimine l totalman. La l fè yon bouji, bouji a te rive la epi l vin fè yon mèch, li vin ban m yon bouji mato, oubyen yon bouji ke de twa. Ebyen la, li te deja montre m yon ti fòs l ap monte, li pa monte, malgre l kase la l retounen l vin fèmen anndan l. Ebyen la m gen yon konfimasyon ke mache a p ap kontinye monte, olye l monte, se desann l ap desann. Se rezon sa k. fè sou bouji sa la otomatikman bouji sa fèmen paske nan evènman dantre mwen menm m prezante bay etidyan m yo m montre yo bouji ki de twa a se yon evènman dantre pa rapò avèk lokalizasyon kote l prezante a la l prezante nan yon lokalizasyon ideyal e casu a m te genyen m t ap tann retès la li fèt men retès la pa gen fòs pou se retès la k fèt men se yon ranvèsman de tandans olye l ret olye l teste l pou l kontinye li teste l epi l desann Epi l kontinye desann. Donk la m tann yon evèdman dantre an tandans besyè pou m ka pran yon pozisyon an vant. La a m pran pozisyon an la, stop loss mwen an dwe plase nan maksimòm bouji sa a. Epi omwen m ap chèche 2 fwa l. Li senp pou n konprann, men li ka enpe konplèks pou nou aplike l. Paske trading se tankou monte bisiklèt. Se avèk pratik, abilite ap vini. E m pran san m, m pran tan m pou m kapab eksplike nou sa. Efektivman, m pral montre nou. Tout sa m te di nou la yo, yo dwe fèt pandan n ap itilize endikatè teknik. Mwen menm pèsonèlman m itilize 2 endikatè teknik ki trè trè bon ki se 2 mwayèn mobil. Yon mwayèn mobil de 20 peryòd e yon lòt mwayèn mobil de 200 peryòd. Men m ap gen pou m ban nou plis detay aprè. Kounye a la, m fin eksplike nou tout etap yo. Pa gen anyen anplis ankò. Li senp konsa. Li pa gen konplike. Li pa gen kon, li pa konplike. Gen de moun k ap di, Coach, si strateji a senp konsa, èske l bay rezilta vrèman? Èske l pwofitab? Jan m te di l talè a, yon strateji, li se sèlman 25 pousan nan reyisit ou. Pou reyisi nan trading, yon strateji pa sifi. E se pa yon bagay ou aprann nan yon jou, nan yon videyo ki pral fè w viv de trading. Men se yon pwosesis. Se yon ansanm de bagay ou ap bezwen mete an aplikasyon. Se yon ansanm de bagay wap bezwen metrize. Se yon ansanm de bagay wap bezwen gen kapasite pou w mete an pratik epi pou w di ok, m konn sa map fè a. E w fè l byen. Dakò? Strateji a itilize yon sèl bouji pou ka inisye l. Se premye bouji 15 minit ki fèt nan sesyon Nouyòk la, oubyen sesyon Lond la. Gen sèlman 3 etap senp, se etap m sot montre nou yo la. E travay wap gen pou w fè a, li fèt nan omwen 90 minit pa jou. Ou pa bezwen anpil endikatè, anpil analiz konplike. Trè senp, trè fasil a aplike. 90 minit pa jou ou bezwen pou mete estrateji sa an aplikasyon. Si tout fwa ou vle pase plis tan sou mache a ou ka fè l. Mwen menm Ibenson m trade 3 jou nan semèn lan e m pa janm pase plis ke 90 minit pa jou. Sa sifi pou m viv de trading. Sa sifi pou m gen mwayen pou m fonksyone pa rapò avèk aktivite m ap fè a ki se trading. Si ou menm ou twouve ou bezwen plis lòt jou ou kapab. Poukisa mwen menm se 3 jou? M gen yon ansanm de bagay. ki pèmèt m fè l konsa. Men m ap gen pou m eksplike n aprè. Donk, egzanp reyèl sou graf la. Se sa ki pi enpòtan. Men avan m fin pran egzanp reyèl la, m pral li kòmantè yo kounye a. Paske m fin prezante nou konsèp la, m panse anpil nan nou ap gen kesyon paske n pa wobo. Se nòmal. Se sa k fè mastèklas mwen an pa sèlman al asiste videyo. Ou gen aksè pou w poze m kesyon paske nou layv chak samdi senkè pou setè, setè pou nevè avèk kominote m lan. E m trade, m ap trade layv avèk yo k ap kòmanse madi, chak madi maten. chak mèkredi swa. Si tout fwa ou menm ou vle aprann trade de fason òganize, swiv tout teknik, tout sa mwen menm m itilize sou mache a ki banm rezilta, m envite w rejwenn fòmasyon Masterclass nou. Paske ladan l wap gen akonpanyeman m, wap gen rankont avèk mwen chak semèn e wap gen chans pou trade ak mwen live. E wap gen chans tou pou aprann metòd mwen yo, wap gen chans pou aprann teknik mwen itilize Depi setan ki banm rezilta. Donk, sa se konsèp strateji a. M pran letan, swen pou m eksplike nou. Kounya si nou gen kesyon, se moman n ka mete yo nan tchat. M ap gade kòmantè yo, men m ap gade tchat ki sèlman sou TikTok la. Si gen moun ki sou Facebook, ki sou YouTube k ap poze kesyon, malerezman m p ap wè yo. Nòmalman pou kapab rejwenn fòmasyon an, se sèlman atravè Vitademy. Ok, Vitademy, donk Samuel, èske w ka mete lyen an nan kòmantè yo pou moun yo? Ou byen monte sou profil mwen nap wè Vita Demy Vita VITA DEMY pwen kòm sa se website platfòm lan se sèlman platfòm sa a m itilize se sèlman sou li tou ou ka achte oubyen ou ka peye fòmasyon an m pap janm mande w voye kòb pa bitcoin m pap janm mande w voye kòb lòt fason ban mwen. A mwen ke ou ta an Ayiti oubyen ou ta yon kote ou gen difikilte pou peye avèk yon kat de kredi, ou ka kontakte m sou 514 887 5804. Se sèlman nimewo m genyen. M pa peko an premye pou m fè w òf, pou m mande w fè dis, fè dat. Se ou, se ou menm si toutfwa w enterese rejwenn kominote m lan, ou ka ekri m oubyen kontakte m, oubyen rele m dirèk mwen menm m kapab ba w enfòmasyon, ba w detay. Ok. Eske m ap ka wè replay live? Efektivman. Wè. Tout live nou gen chak samdi oubyen rankont nou gen a 17 module ok chak module genyen yon gen anviwon 8 a 12 video chak module gen yon dokiman gen yon kwiz epi nan dènye module ki genyen an se live yo nou mete ladanl ok yon fason pou nou kapab fasilite w si tout fwa w ta gen yon pwoblèm nan yon samdi oubyen w pa ka asiste yon samdi ou ka regade yo epi nan rankont ou pral gen ansanm avèk mwen wap pozem kesyon sou sa w pat konprann oubyen sa w ta renmen m pi byen esplike w. Ok konbyen kòb fòmasyon. Fòmasyon an se 599 dola pandan wap gen aksè akonpanye pandan 4 mwa epi 2 zan a tout fòmasyon. Ok nimewo m lan se 514-887-5804 nap wè nimewo m nan live la nap gade la nap wè nimewo m li anlè a la m mete l anlè a pou nou gade l nan live la nap wè nimewo m gade anlè adwat nap wè nimewo a ok se 514-887-5804. E gade tou nap wè nap wè website la ki se vitademy pwen kòm nap wè email mwen tou. Kisa kisa yon sesyon ye coach? Bon se se lè nap pale de mache finansye gen 3 grand sesyon ki domine l ok se sesyon sesyon azyatik, sesyon lond e sesyon nouyòk. Men non yo deja di yo se rejyon ok se kote se kote mache finansye a ouvri nan se nan zòn nan nan rejyon an nou ka di l konsa ok. Men lè w pale de sesyon ou wè ou wè ou wè se yon se yon blòk Kote mache a li kòmanse nan rejyon sa a. Pa egzanp, nan mache finansye a gen de sesyon. Sesyon yo ka rankontre. Sesyon Lond a sesyon Nouyòk souvan rankontre. An fèt, toujou rankontre. Paske sesyon Lond lan kòmanse twazè di maten, li pral fèmen nan midi. Alòske sesyon Nouyòk la kòmanse a uitè, a nevè trant padon, li pral fèmen nan laprèmidi. Donk, sesyon sa yo rankontre yo menm. Eeh ok, ban m gade, 599 dola. Humm, pa ayisyen, pa ayisyen. No limit, show, ameriken. Ok. Nice. Ok ok mwen oblije al pi lwen m konprann mwen oblije mande monchè non se kòrèk se kòrèk son dwa w genyen pou poze kesyon frè m kesyon pa ka deranje ou konprann si dimanch ou vandredi nou ka tcheke estrateji sa deja. Egzateman wi nenpòt jou nan semèn nan egzat depi mache a ouvri depi se sou sesyon Lond lan oubyen sesyon Nouyòk la nenpòt jou men nan dimanch ou pap kapab paske mache a ouvri nan aswè e sesyon sesyon Lond sesyon Lond lan pral kòmanse nan 3 zè di maten nan lendi ok. Epi sesyon New York la pral kòmanse nan 9 è 30. Sa vle di se lendi o vandredi wap ka mete nan aplikasyon sou sesyon New York la. Ok map gade map gade kòmantè yo la ok map gade kòmantè yo an menm tan. Ok nou pral fon sesyon kounya nou pral finalize nou pral finalize e sa nou tap analize a ok nou fin gen 3 etap yo bon banm banm banm fè bak banm fè bak poun ka kòmanse a zero poun refè pwosesis la ok pou nou ka byen konprann premye etap la nap mete nan 15 minit ok Se premye bouji nan ouvèti sesyon n ap trete a. Aktyèlman nan sesyon New York, se nevè trant. Nou wè, sa se premye bouji nevè trant lan. Kisa m ap gen pou m fè? M ap make minimòm li, m ap make maksimòm li. Pou m make minimòm, maksimòm li, m souvan itilize yon rektang mwen menm, nan fason sa a. Men w ka fè l fason m te fè l avan an, san pwoblèm. Oke? La nou ka wè byen, m make minimòm, m make maksimòm. M gen yon rejyon la. Infwa m fini a etap 1 an, m desann nan etap 2 a.

Si, pandan m desann nan yon minit tan m tou wè retès la fèt, epi m gen yon bouji ki konfime m l ap kontinye desann, m ka tou pran pozisyon. Pa egzanp, nan ka sa a la, retès la fèt. M ap pran pozisyon an an vant. M antre. Si m pran pozisyon an la, m ap mete yon stop loss. Ok. M mete stop loss mwen. Ok. Ban m eseye, ban m eseye fè ekran an parèt pou nou. M gen yon ti pwoblèm teknik avè l la. Ok. Yes, m fè stop loss la parèt pou nou konnya pou n ka wè l byen. Ok. Nou wè la m mete yon stop loss. Men stop loss mwen an l dwe plase de fason stratejik. Ok. La m ap mete l egzatteman la. Nou wè? M mete l la. Vwala. Gade byen pou nou wè kote m plase stop loss mwen an. Kote m plase stop loss mwen an li plase de fason stratejik. M ap riske 2200 dola. Si m riske 2200 dola jan m te di nou an nou dwe chèche 2 fwa sa n riske a. Donk n ap chèche 4400 dola. Sa se yon grenn operasyon. Men la map antre a 5 kontra. Ou pa oblije antre a 5 kontra. Ok. Nap chèche 4400 dola. Vwala. Wè. M pran pozisyon an. M mete stop loss mwen la epi map chèche 4400 dola. Ann gade rezilta operasyon. Yn fwa w fin pran operasyon an epi w mete stop loss ou, ou mete take profit, fòk ou trankil. Paske rezilta a pa depan de ou. Li depan de mache a. Si lal frape lan stop loss ou a ou pèdi, ou pèdi kantite ou te defini an, men sil frape lan take profit a tou ou fè kantite ou te vle a. La nou wè m gentan pozitif, m negatif, m pozitif a 2125 dola, map tann lal frape nan nan take profit m lan. Sil pa frape ladanl, sa va. Paske se pa mwen kap di ki kote lal frape, se yon analiz m fè, si analiz mwen an respekte li prale. Boom, li frape lan nan stop loss mwen an. nan take profim lan padon donk otomatikman l frape m soti nan operasyon an otomatik paske m te di depi l frape ladan l fòk pozisyon an fèmen nou wè m fè 4400 dola nan pozisyon sa sa se premye trade m pran sou mwa kounya imajine ou menm ou fin asiste live sa jodia ou konprann strateji m esplike a ki responsablite ou genyen al sou graf ou a al bèk. Teste estrateji a. Pran yon mwa okonplè, bèk teste l. Paske, pou konprann yon estrateji rantab oubyen yon estrateji bon, se pa sou yon jou, de jou, twa jou, kat jou, senk jou. Se sou plizyè jou, plizyè mwa, plizyè ane. Paske nenpòt estrateji ki egziste ka ba w 7 lòs youn apre lòt. Se pa paske yon estrateji ba w lòs epi pou w kouri di l pa bon! Dabò, èske w konprann estrateji a? Èske w gen yon. R, Èske w gen yon jesyon de riks ki akonpanye l? Èske sikolojikman w prepare? Èske w gen yon plan de tradin? Èske w gen yon metodoloji de tradin? Èske w byen defini sa w ap fè a? Èske lè w fè yon erè ou analize l epi ou pran desizyon sou tèt ou pou korije l pou w pa fè menm erè a ankò? Donk tradin se yon pwofesyon. Se bon bagay ou fè di jou olandmen. Sa se strateji m te vle prezante nou. Donk m te vle pase inè de tan avè n men l deja m deja pase plis ke inè de tan. Kounye a m vle pran omwen 5 kesyon pou m ka fini. E pa bliye lendi swa n ap live e m ap prezante nou yon lòt konsèp. Nan live sa a m ap chwazi 5 moun sou tiktok, 5 moun sou lòt rezo yo pou nou kapab bay aksè ak fòmasyon nou an san pou san gratis. M pa tip de tredè ki pral mande pou enskri sou lyen afilye m epi m konnen. Lè w pèdi, bwokè a ap ban m kòb. Non. M se tip de tredè k ap ansenye w sa m dwe ansenye w e k ap di w verite sou mache a. M pap vann ou rèv, m pap montre w sa mache a pa ye. Trading se yon pwofesyon e ou pa ka aprann li nan men nenpòt moun. Ou ka aprann li pou kont ou, men l ap pran w tan, l ap pran w lajan, l ap pran w anpil echèk avan. Men lè w deside pran yon fòmasyon, ou deside peye yon akonpanyeman. E moun k ap akonpanye w la fòk li gen rezilta. Fòk li konnen sa lap fè. Se pa yon moun ki sèlman sote sou tredin epi boum ou tande l gitan kotch. Ou tande l di sa. Fè atansyon ak moun nap bay zòrèy nou tande. Sa trè enpòtan. E pa nayif, pa kouri bay lajan nou paske nou vle yon kondisyon meyè pou lavi n, pou lavi fanmi. Tredin se yon pwofesyon. Li mande bon jan disiplin. E si ou pa disipline, ou paka yon tredè. Ok? Ou paka yon tredè si ou pa disipline. Map pran 5 kesyon. Epi male ok. Mwen anvi antre men si ayiti map peye menm kob la ah wi pri fomasyon se menm kob la pou nenpot moun nenpot kotel ye sou latè ok coach nan twazyèm konfimasyon dantre a konbyen pousantaj oh vreman m te bliye di sa trè bèl kesyon merci nan twazyèm antre a li toujou a 75 pousan pwobablite ok se de de antre sa yo m prefere se retès la oubyen ranvèsman oubyen chanjman tan direksyon. Paske yo tou 2 a yo a 75 pousan de pwobablite. Epi premye a ki se Cassio a depi w antre sou li dirèkteman sa n rele kase nivo a ou gen sèlman 60 pousan. M pa rekòmande l si tout fwa w se yon tredè ki vle gen plis pwobablite. Paske mwen menm m fè scalping, difè ke se scalping m ap fè, m pa chèche de operasyon ki ka pèmèt m riske twòp oubyen ki pa gen anpil pwobablite. E m antre rapid, soti rapid. Make maksimòm bouji 15 minit a 9 è 30. Non non non non pa bouji.

T kase nivo ankò. Kase nivo a n konsidere l yon sèl fwa. Si l te monte, li desann, li refè l, nou pa konsidere l. Se yon sèl fwa. Ok. Coach, èske mache a, èske l mache nan forex osi? Wi, m te di n sa, m te di n sa, l mache sou nenpòt. M te montre n sa la. Ok. Nou ka wè l la. Forex, crypto, futures, Endis, Nenpòt mache ki bon aksè pou gen yon graf. Padon. Nevè trant nan maten nan lè Ayiti a. Ok. Nevè trant nan maten nan lè Ayiti. Èske ou kapab bloke. Ah wi wi, se yon egri k ap frap, k ap frape. Pa, pa, m pa, m pa pèdi tan avèk egri yo. Non men m pa, m pa gen tan pou m, pou m. Ban m wè, ban m wè, ban m wè, ban m wè. Wildy, Willy, ok. Men brother si w fè si w fè si w fè siksè avèk yon strateji sa sa pa pou ou man ou pa bezwen vin ap pale anpil anba anba anba videyo a ou konprann se osi senp ke sa wi moun yo mande pou m bloke w m ap fè yo plezi tande men vwala ok m retire misye moun ki t ap pale de de m pa se an ou wi li divòs m retire l m retire li ok ahh wi Coach eske nenpòt analiz ou fè sou CFD ka fèl sou futures? Non non non non non atansyon map gen poum vini avèk detay sou sa efektivman se fòw fè anpil atansyon ok e rezon k koz sa map eksplikel nan yon video map fè trè byento. Non men ditou ditou sa son strateji trè bazik se pa sèlman strateji sam bay nan fòmasyon an e si se li mte bay donk se kòmsi nou gen fòmasyon an la non. Strateji m genyen an, anfèt, strateji mwen menm m itilize de fason pwofesyonèl, li se yon strateji ki gen yon ansanm de konfimasyon. Li genyen yon strateji, li gen yon evènman dantre, li gen lokalizasyon e li gen yon pakèt lòt detay. Kounye a, si nou ta renmen m esplike nou menm strateji sa m montre nou la a, li genyen lòt detay ki enpòtan. Pa egzanp, si m aktive sa a la, nou pral wè. Ok. Nou ka wè la m gen 2 mwayèn mobil kounye a. M gen 2 tras ki pase nan graf mwen an. Sa yo se 2 mwayèn mobil. Anba m nan yon tandans besyè. Pa egzanp, si m gen yon kasu ki fèt anba a la, li fèt alawos epi 2 mwayèn mobil mwen yo anlè, avèk yon trader eksperimante, se kapasite l genyen pou l filtre operasyon yo. Donk sa a se youn nan bagay m ansenye etidyan m yo, m pèmèt yo genyen l. Pa egzanp, an fonksyon de ki kote kasu a fèt la nan rejyon an la, m konnen si m ap aksepte l ou non. Si l fè l, Men map gen pou m eksplike n sa avèk plis detay, jan m di nou an nan videyo jodi a n pap aprann nou trade vre m jis prezante nou yon strateji, yon strateji trè senp, trè bazik, trè fasil a itilize. E gen yon pakèt bagay, pa egzanp genyen strateji elefan, gen strateji ti bebe, genyen strateji konsèp ICT, gen yon pakèt detay m bay etidyan m yo, ok, bon yo konnen yap. Voye moute. Men mèsi, mèsi paske w te mansyone sa pou mwen paske m pat wè sa ok men m bloke l, m retire l deja nan live la. Coach, sa w panse de opsyon binè? M te fè yon live deja m pale de opsyon binè ok, strateji sa m ban nou la pa gen anyen a wè a opsyon binè ok, opsyon binè se aza, m pa rekòmande l tou. Men m pap twò pale de sa paske dènyèman m te di nou yon pakèt verite m panse anpil moun pat renmen sa sou opsyon binè men fè atansyon. Ok fè atansyon avèk opsyon binè. Pa gen strateji granmoun tou. Ah ti bebe hehehehe se pa mwen non son etidyan wi ki bay strateji a non ti bebe a paske l tèlman senp e l tèlman pwisan yon etidyan deside di sa son ti bebe paske li fasil a konprann epi mwen menm m konsidere tèt mwen kòm yon ti bebe nan trading m konprann li byen. Donk se te yon etidyan ki te bay estrateji a non ti bebe a. Wè wè pou endikatè a sa se nivo mastè. Sa se nivo ki pi avanse. E m panse m gitan pase yon bon ti tan avè nou. Jan m te pwomèt nou an se anviwon inè de tan. Donk m ap fini live la m ap di nou mèsi paske nou te la ak mwen. Mèsi paske nou poze kesyon. Mèsi paske nou youn respekte lòt. Kontinye. kolabore, kontinye swiv travay nou yo, e map di non grenn bagay pou m fini, nou tout se ayisyen, nou se frè, nou se sè, pa joure youn lòt, si yon moun fè yon kòmantè, si yon moun di yon bagay ki pa bon, jis di l sa w di a pa bon, men nou pa bezwen nan joure, nou pa bezwen lan di vye mo, nou tout se ayisyen, ann kòmanse antann bon pou pasito dwe genyen nan yon bagay. Donk nan mastè klas mwen yo, m ansenye w tout sa w bezwen konprann, tout sa w ka devlope lakay ou pou devni yon tredè pwofesyonèl. Pou yon tredè pwofesyonèl, se yon pwosesis. Se pa di jou o landmen. Lanmou m pou Ayisyen, se yon bagay ki pap janm fini paske m se Ayisyen. M fèt Ayiti, m grandi Ayiti. Ok? Si jodi a m te gen posiblite pou m te etidye aletranje, se paske m te fè etid klasik mwen an Ayiti nan lekòl leta. Nou tout se Ayisyen. Ann kolabore. Ayiti bezwen n. Nou, nou menm tou n bezwen Ayiti paske se lakay n. Mèsi paske n te la. Se te yon gran plezi e m vrèman kontan pou m di n chak vandredi n ap kwaze konsa. Pa bliye lendi, m ap live. Lundi swa, m ap chwazi 10 moun k ap antre nan mastèklas mwen an gratis e ladan l w ap aprann e nan mastèklas mwen an w ap aprann yon pakèt konsèp ICT, SMC, tout strateji mwen menm m itilize bay elefan se sa yo mwen menm m mete an pratik chak jou ki pèmèt m viv de trading. Mèsi anpil e Walcy, menm lanmou an pou nou tout, youn renmen lòt. N ap kwaze, pase yon bòn sware tout moun, mèsi paske n te la. A trè byento.